Ok, mwen salye tout moun, mwen kontan avèk nou ankò yon fwa, se yon privilèj, se yon gras, se yon benediksyon a chak fwa ke nou ansanm. E mwen eskize mwen, mwen semen nan woyou m pat gentan avèk nou. Men nou di Bondye mèsi dèske l ban nou opòtinite pou ke nou kapab reyini ankò yon fwa pou ke nou pataje de zide avèk nou. Ebyen, avan ke nou kòmanse, nou kapab chante yon kouplè epi pou ke mwen kapab, m ap chante yon kouplè epi mwen ap priye pou ke nou kapab kòmanse.

Je t'aime en retour. Céleste Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nou di w mèsi Senyè pou tout sa w fè nan lavi nou. Mèsi pou jan ke ou pwoteje nou, pou jan w kache nou. Mèsi pou tout sa w fè nan lavi nou. E kote nou reyini, um, nap mande w prezans ou kapab avèk nou, pou ke tout sa nou va di, pou l pa soti de nou menm, pou ke se ou ki dirije nou. Fè nou gras, dirije nou, o non de Jezi. Amèn. Jodi a, nou pral pale um, de vaksen kote ke um, anpil nan moun nou genyen diferant opinyon de vaksen ke nou ap pran um, chak jou, sitou pou timoun yo e nou menm ki kòmanse avanse an aj chak lè ke nou ale lopital nou wè kijan yo anpil vaksen ap plede envante chak peryòd gen diferan de vaksen men sa ke mwen pral pale avèk ou se ke se E pa fòseman opinyon pa m mwen prale di, men m pral montre w ki jan ke gen kèk doktè ki panse men sa yo panse de vaksen ke nou ap pran yo, e osi genyen natiròpaf, moun ki di yo se natiralis, e kote ke ki jan ke yo menm yo natiralis yo kòm si la yon segonn oh natiralis yo kòman ke yo menm yo. ki panse ke yo genyen de vaksen. Ebyen, nou konnen ke lè yon timoun fèt, gen yon lis. M sonje ke lè w ap travay nan Head Start, pou moun ki konn pwogram sa, kote ke menm si w pa yon nès, depi w al kay moun yo, yo gen yon lis pou di pou, m pa di fòse paran yo, men yo gen yon lis vaksen pou timoun yo pran. Yo, se swa lè depi nan kòmansman an pou yo pran Hepatitis B vaksin, pou yo pran RSV vaksin, e sa se depi nan premye mwa yo, e dezyèm mwa pou yo pran DTAP vaksin,

kote ke pou lal pran second dose e ti epi ou byen second dose IPV pou moun ki ap swiv lis ke yo gen rekomandasyon an pou yal pran hepatitis m pa menm ka prononse mo yo ou byen polio vaksin pou yo al pran toujou anpil nan 6 mwa toujou Gen yon lòt lis ankò kote timoun nan kounya pou moun ki fenk fè timoun yo gen yo potko lontan nou pat gen covid men kounya covid la tou yo gendwa pran li so sa vle di ke wap di moun nan ey ou bliye pran tèl vaksen ou bliye pran tèl vaksen epi gon genyen de seri de vaksen si w pa genyen l gen menm nan lekòl ou gendwa paka rantre fòk ou gen yon lèt exemption pou di men poukisa men sesi men sela poukisa ou gen vaksen yo. So sa vle di ke nou wè chak jou, si m ta pran la, anvan timoun nan gen 7 mwa, li gentan li gentan gen plis ke 50 vaksen ki gentan rezève pou l pran. So sa vle di m pa bezwen di w lè timoun nan prèske nan 4 an, 6 an yo, konbyen vaksen. So lis la tèlman wo, long, si pou m ta pran lis, di tout vaksen yo genlè tout Tout pwogram nan la tap jis bay non vaksen, non vaksen, non vaksen, non vaksen. Men se pa, se pa objektif la pou ke mwen ap jis vini site non vaksen pou nou pase nou tout nou ka jis ale Google yo nap wè tout vaksen de tèl laj, tèl laj, tèl laj pou ke nou pran. Objektif jodi a, se Humm panse moun dèyè vaksen e ou menm lè ke mwen diw men kisa entèl panse sa panse ou menm ou kapab fè desizyon ou pou ke ou kanpe nan yon pozisyon pase gen de opozisyon de vaksen yo te gen youn ki di mwen menm mwen kont vaksen e gen youn ki di ke m kwè gen 3 wi men gen youn ki di mwen menm fòk mwen swiv tout sa Doktè yo ap bay paske doktè yo konnen mye. Ahh e genyen menm nan ki jis nan mitan yo pa konnen si pou yo fè adwat si pou yo fè agoch. Ok. Ebyen ahh lè nou ap gade vaksen kisa ke li ye? Lè ou la gade vaksen. Ahh

yon bagay yo ba ou ki pa gen okenn efè. Majorite fwa se jis yon sòt de starch yo ba ou ki parèt tankou yon pil, men l pa gen okenn efè sou ou. So, pou yo menm, depi yon bagay pa toksik, li pa genyen yon bagay, depi dwòg la pa toksik,

Kijan yo panse? Se ke depi ke ou al mete yon bagay ki toksik nan kò a, li contre nature. Ebyen, nan tèm prevansyon, moun medisin yo yo menm, yo itilize vaksen ki se anpil afè toksik, epi ki objektif yo? Se pou yo kontwole enfeksyon, kòmsi la pou yo kontwole kò a pou ke li kapab kreye yon antibody. Ok? Ebyen, yo kalifye kote antibody a kounya, li gen pou li itilize pou lè ke ou ta vin jwenn viris sa oubyen ou rankontre avèk maladi sa pou ke li aji yon fason ki mye. Ebyen, nan ma yo se ke yo moutre yon, yon mwens, yon maladi, e kòm si la, yo koz yon bagay ki fon ti mwens pou ke si yon bagay ki pi mal ap vini pou ke Pou ke, si gon bagay ki pli mal pou ke ou te gentan fè eksperyans avèk mwens lan. Se sa ke, se, se objektif yo. Sa vle di ke ban mwen flou a, si w rankontre avèk flou a, ban m fè kò w konnen li avan, e si ke ou eksperyante avèk youn ki pi wo, enben kounya ou gentan abitye, ebyen kounya li pap egzajere jan pou l ta eji a. Sa e objektif moun lè ke w ale ka doktè, yo di w, hey, fò w pran tèl bagay wi, fò w pran, on egzanp, fò w pran polyo vaksen, oubyen fò w pran tetanòs, oubyen fò w pran roubela, fò w pran mizo, Sa se kèk non an anglè. Men, m panse ke nou konnen yo an franse tou. So, yo di w, pou ki sa, si w ta rankontre avèk kèk viris sa, ki jan ke li pou l aji mwens. Ebyen, eh lè ke w ap fè konsa, ou aji selon de sa doktè yo di w, ki sa ki vin pase? Nou konnen sa k pase? Lè ke ou aji de jan sa doktè ou yo di w la, ebyen se kòmsi ou volontèman ou di, ebyen ban mwen toksike kò a pou ke, ban mwen toksike kò a pou ke, e kòmsi kòm si la ou volontèman ou di mete pwazon an nan kò mwen, si ke yon lè mwen ekspoze a pwazon sa, pou kò a deja konnen li. Se sa ke ou kwè, se sa ke moun natiralis yo kwè, kote ke e sa fè anpil natiralis, yo pa konsidere moun, swiv règ ling konvensyonal medicine. Yo pa konsidere moun yo swiv règ sa oubyen prensip sa. Ebyen, paske yo wè se volontèman ou gon ti bebe, imajine ou gon ti bebe ou jis volontèman, ebyen vin lage kèk viris ladan l pou mwen pou ke lè ke li rankontre avèk pli gran viris nan pakou vi li, ebyen pou ke li gen tan abitye. Se mantalite sa lè ke ou ap pran vaksen. Ok? Ebyen, yo nou, yo di w konsa, aksyon sa li pa jistifye, paske tout bagay ki toksik, ou mete li nan kò ou, ki sa ke li fè kò a, li vin pwodui yon bagay ki dejenere, dejenerasyon de kò a. Sa vle di ke li pa ede kò a vin gen plis fòs, oubyen vin gen plis abilite pou gen, pou gen plis vitalite, lwen de la, e sa fè anpil timoun, lè ou wè yo al ka doktè, lè yo sot pran 2 vaksen, sa yo k pase? Yo malad. Yo malad, e timoun nan te byen pwòp nan men w. Ou wè ke li swa gen lafyèv, gen anpil nan yo ki gen lafyèv, gen anpil nan yo pafwa yo konn, ou konnen bagay la toksik, epi kò a menm nan, li bagay pafwa yo konn gen lafyèv oubyen tout kò kraze, kò yo fè yo mal, paske gon bagay ki toksik ke w ale volontèman ou di ti bebe sa a, ban m al toksike li paske se sa doktè yo di ki enpòtan. Li ka parèt on ti jan Bizarre paske se sa m di li, men se sa l ye lè w gen yon timoun ki fenk fèt ou pote li pou ale bay vaksen, sa vle di ou pote li pou yo ale toksike l pou ou. Timoun nan petèt li twò byen nan men w. Anyway, an nou kontinye. Chak lè yon moun pran vaksen, enben se lè sa se plis toksik ou lage nan kò ou. Sa vle di yon moun ki pran plis vaksen, Moun sa gen plis toksik ke, kò sa plis toksik ke yon kò ki pa gen plis vaks, ki gen mwens vaksen. Ebyen, lè yon kò gen plis toksik, kò sa plis kontamine. E kò sa gen plis kapasite pou li dejenere. Sa vle di ke vitalite ou, lè w panse se plis vitalite, paske nou tout ki la sa nou ap chèche. Nou bezwen plis fòs, plis vitalite, ok, plis, e pou nou ka plis rezistan, ebyen w ap wè moun sa yo, yo gen, yo gen mwens fòs paske kò w a plen toksik, kò w a en yo gen de bagay ki ladan l ke se pa sa kò a vle. Kò a pa bezwen bagay ki toksik frèz e sè. Kisa kò a bezwen? Li bezwen bon jan fèy, fwi, bagay ki kapab gen ede nou kanpe dyanm. Lè nou ap gade pèsonèlman mwen menm, jan ke naturopath yo panse, avèk jan ke medsen tradisyonèl yo panse, nou kapab wè yo vrèman opoze. Se poutèt sa, se pa ke mwen ap jije yon apwòch oubyen yon lòt apwòch pou m di, hey, men sa pou w kanpe, mwen jis ap ba ou ki jan ke pou ou menm pou fè desizyon kiyès ki bon ak kiyès ki pa bon, sa se dwa ou. N ap kontinye. Genyen plizyè doktè ki fè de richèch. Gen yon doktè ki rele Gatston de Seri. Avèk tim li yo, yo moutre kote ke lè y ap fè de analiz pou yo wè Ok, lè peryòd woujòl la, lawoujòl la, bagay ki rele mizo an anglè, lè peryòd la anviwon 1989, kote ke lè ke li te an vigè, lè ke moun t ap plede malad, timoun t ap plede mouri, sesi sela. Ebyen yo te wè kote ke gen Te gen anpil timoun. Yo te pran anviwon, pase, te gen plizyè, but anviwon sa yo menm yo te pran, se te 1,653 timoun ki te malad. E nan mitan yo, te genyen 1,155 ki te vaksine. E nan pati sa yo, gen, genyen ki pa t vrèman twò accurate. Epi, te genyen anviwon 356 ki pa t vaksine. E lè yo gade, yo pa t wè twò gran, twò gran efè kòmsila vaksen an te pote. E nan menm, si w ap kontinye nan peryòd varyòl, kote sa ke nou rele an anglè smallpox, nan kèk peyi, nou, yo te wè kote ke Maladi a ta fè ravaj, men lè ke yo fè des analiz, yo pa wè osi ke, an pase gen de peyi ke ki pat pran vaksen, e gen de peyi ki te pran vaksen. Gen de zòn ki te pat pran vaksen, gen de zòn ki te pran vaksen. Sa yo te vin jwenn se ke zòn ki te pran vaksen yo, ok, Maladi a ale. E zòn ki pat pran vaksen an, maladi a ale tou. Sa vle di ke, si wap gade sou akoz de, o, ou sonje nan peryòd smallpox oubyen varyòl oubyen nan peryòd laroujòl, kijan sa te ye, ebyen moun ki te pran vaksen yo, sak te pase, sesi sela, si wap, o, ebyen vaksen an ede. Ok. E zòn ki pat pran vaksen yo, maladi a disparèt tou. Oubyen maladi a vin amelyore tou. Kisa n ka di? Sa vle di ke nou pa ka gade sou sèlman deta oubyen data oubyen nonm y ap di w men sa k pase, men sa k pase. Paske gen de kote tou ki pa t pran vaksen kote ke menm rezilta te vini. Sa vle di ke pou afè vaksen an, se pa sèlman de sa moun di w. Pase m sonje akoz de pozisyon mwen se te ale kay moun, ede paran yo, Ansenye yo, di yo, ou bezwen vaksen, ou bezwen sesi, ou bezwen sela. Yo te konn ap fè de training pou yo ap di nou, men rezon pou nou bay, pou nou fè paran yo pran vaksen, men rezon, men rezon. Men an reyalite, e lòt kote yo k pa t gen vaksen? Hum? So, pou nou montre w ke um gen anpil dout de afè vaksen an nan tou lè de pati yo. Nan tou lè de kan ki opoze yo gen anpil dout. Paske, si w ap gade de data, si w ap gade de data sa moun yo di w data, kòm si la nonm de men sa vaksen an fè, men sa vaksen an fè, w ap wè ke w pa ka mete yon desizyon, men se pou w ale pou konnen ke ki sa vaksen an gen ladan l, ki sa l fè nan kò w, kounye a pou ke w konnen ki jan pou w aji. Ok? Paske gen anpil moun ki jis pa gen yon pozisyon stab. Gen plizyè doktè ki opoze vaksen. Malgre yo ale, yo aprann medisin ki se malgre sa yo opoze. Gen yon doktè ki rele Jacques Michaud, li ekri, Vaksen an li pa yon pwoteksyon. Okontrè, li se yon fason pou kontamine. Li se yon kontaminasyon. Contamination, hopefully m di l byen, paske se anglè a, vèsyon anglè. So, vaksen an pa yon pwoteksyon ke nou panse li se yon pwoteksyon, okontrè li se yon bagay ki kontamine. Imajine ou pa t gen yon bagay nan kò ou vin mete l nan kò w, kisa w li? Ou kontamine kò a. Epi yon lòt, sa se doktè Jacques Michaud, ou ka pa Google li tou. Epi gen yon lòt ki rele doktè Robert Sampson, yon fizisyen ameriken, kote lè l ap adrese yon gwoup jounalis a Saint Petersburg, Florida, ki sa li menm li di, Mikwòb Entwodui nan kò imen an, lè ke ou ap bay vaksen an, ebyen, li rete pou plizyè ane. E mikwòb sa a, li ka menm koz maladi. Ou tande? Doktè Robert Simpson, yon fizisyen ameriken kote l t ap adrese anpil jounalis syantifik, a St. Petersburg, Florida, kote li di w mikwòb sa yo lè nou ap pran li nan vaksen an, li kapab rete pou plizyè ane nan kò w. E pa sèlman sa, e l ka koz kèk maladi paske l rete nan kò w, li pa kouri ale, se pa yon bagay ou jis mete nan kò w a epi nan 2 segonn Kwè vitamin C ke ou toujou bezwen pran e pou nan kèk tan li jis disparèt. Humm. Mikwòb ke nou ap pran nan vaksen kote ke nou gen dwa panse se bon n ap fè kò nou on ti jan mye, lwen de la. O kontrè, sa kapab, apre kèk vaksen, apre kèk tan nou di, oh! Aparèt tèl malad, apa se, nou pa ka konnen, nou tèlman gen bagay n ap mete nan kò n. M sonje, m ale kote kèk, m te gen plizyè fanmi m ap, m ap vizite. Kote sitou kay ti, moun ki fenk fè timoun yo. Epi y ap montre m de timoun, bèl timoun ki te ge, ki te sesi, Lè w rele yo, yo reponn avèk vwa ou, yo gade w, yo gen eye contact kote yo, ou rele yo, yo gade w. Apre vaksen, timoun yo devlope autism. Epi youn nan bagay ke ki biza nou ka fè pwòp rechèch nou. Nan popilasyon Amish yo, yo menm yo pa bay timoun yo vaksen. E lè ke yo ap chèche autism, si gen youn ou de ok, men li prèske pa egziste nan popilasyon an. Ok? Sa vle di ke anpil moun vin reyalize kòman ke vaksen an relye avèk timoun ki autistic. So se sa k fè ke frèzesè nou Bondye pa ka fin ban nou yon timoun epi nou di enbyen banm mal mete plis toksik nan kò li. Se sa k fè nou sipoze edike tèt nou, edike fanmi nou. E pi, si ke m ta montre nou lis vaksen ki genyen pou timoun sa yo pran, nou t ap tèlman sezi. Pafwa, bagay la tèlman anpil, ou konn ki jan yo fè l? Lè w wè timoun nan pran yon sèl piki, nan sèl piki a gen nenpòt senk vaksen anndan l. Paske bagay la tèlman anpil kounya yo oblije pa ka bay li ba youn ankò. Paske yo gen yon lò pa tap janm ka fin mache lopital. So ou konn wè yo bay timoun nan tou le 5 yon sèl kou. Pafwa lè timoun nan sot pran vaksen menm men l li pa ka leve. Podyab. Ok. So nap kontinye. Gen Ahh moun ki pase nou pap fè anpil tan non pase nou ta renmen vini avèk yon dezyèm pati de vaksen an. Gen yon moun kote ke ki di konsa ahh bon sorry wi gon doktè ki rele doktè Yves

Ebyen yo vle, enben akoz yo vle pwoteje tèt yo, yo di fò ke mwen al vaksine. Hey, pa gen anyen pou ke, ki ladan lè ke w di ou vle pwoteje tèt ou. Men eske aksyon al vaksine a, se sa ki bon? Ke yo di w sa mandatory, ke yo di w sa son bagay fòk ou pran ou nan, gen anpil moun akoz de jèm yo pè. Ebyen, sa son gwo erè, Doktè Yves Couzigou di. Paske, vaksin an, ko ladan, ko di ou pè jèm nan, sa k ladan l? Anpil nan yo se jèm, se bagay mikwòb, se anpil bagay ki pa bon ke w al lage nan kò w. Sa vle di ke ou menm ki pè jèm, ki pè sesi, ebyen ou twonpe de aksyon w.

Viris, bakteria, en mot, ebyen yo anpil nan yo, yo gen se, yo kòmanse nan yon sans de menm staj de devlopman. Menm jan ou wè sid la, plant lan, yo gen yon sòt de menm de devlopman. Menm jan ou wè kat species la, kat ka caterpillar a oubyen butterfly la whatever sa nou vle di so yo gen yon preske nan yo preske nan same animal species yon egzanp m sonje yon dam ki tap pale kote li di konsa sou pran yon an di yon yon soranj nou kite lon kote

pou nou viv, nou pa ka di nou ap pè jèm oubyen n ap pè bagay ki ka tiye nou paske nou panse yo ka tiye nou, yo ka sesi. Se sa m vle di pa la. E se poutèt sa, si ke nou pa pè yo, èske m di pou ke nou ekspoze kò nou avèk pousyè? Lwen de la. Èske m di nou pou ke nou alon moun ap touse pou nou mete figi nou pou l touse sou nou? Non de la. E pa sa, lwen de la. Se pa sa ke mwen vle di. Sa mwen vle di, se ke piga nou pè. de yo. Okontrè, n ap itilize tout lwa natirèl yo, n ap mete ijyèn lakay nou, n ap kontinye avèk lwa, uit lwa sante yo, Epi n ap kontinye avèk lavi san ke nou pa gen okenn pè, perèz lakay nou, lè ke nou gen yon timoun pou ke nou pa konn sa pou nou fè avè l tèlman nou vle pwoteje li, paske vaksen yo vrèman, olye ke yo pwoteje nou, anpil fwa se malad yo fè nou malad. Ok. Ebyen, ou menm ki vle viv, ou menm ki vle viv an sante, se fè ou fè yon jan pou ke ti chou kòm si la, pou ke sèl ou yo kapab an bòn sante. Lè ke yon sèl dejenere, frè e sè, ebyen, Li osi, li kapab ogmante fason pou mikwòb, paske se sa epi sèl la menm nan vin destroy. Sa m vle di pa la, lè ke yon sèl kapab deteryore, Ebyen, nature la menm, li vin yon fason pou l elimine nan pwòp tèt li. So, se pa, e kòm si ke mwen kapab di, yon kò ki mouri epi nou wè ve, ve ladan l. Epi kounya oubyen kèlkeswa epi nou di oh vè yo e vè yo wi tiye kò ki tiye moun sa lwen de la men okontrè moun nan te malad epi ke annapre kò a vin deteryore jis pa gen lavi ladan l se konsa se pou moutre ou ke Olye nou polye kò nou oubyen kontamine kò a, okontrè se Pou nou fè tout efò nou Pou ke nou pratike 8 lwa sante Pou ke nou pa pè um Pou ke nou pa pè vaksen Pou ke nou pa Pou ke nou pa pè malad kòmsi la epi Pou nou al kouri ekspoze kò nou avèk vaksen. Epi, si ke nou ta prale fè rechèch, nou ta ap di ke an al gade si nou pran tèl bagay, oubyen si ke, on egzanp, vaksen kovid la ki fenk parèt la. Si nou ta gade tout side effect, tout sesi, ki bagay, anpil moun pran l, kote yo malad, gen ki fè alèji, ki fè alèji reyaksyon, gen ki menm pa la avèk nou ankò. Ey! E anpil moun nou kapab di pèdi lavi yo tou akoz de yo te pase nan covid. Men lè w ap gade èske se vrèman covid la ki tiye yo oubyen moun sa yo te gentan gen yon reyaksyon, yon kò yo te gentan konpwomi epi kounye a kò a pa gen twòp vitalite pou l konbat Pou anpil moun tou, se pandan yo lopital la epi lopital la fini avèk yo, fò n kapab di sa tou, paske gen malpraktis ki fèt. E pa di m di doktè yo se sesi, sela, bagay, pou ke nan yon sans pou mwen ap di ke doktè yo ap, yo konn sa y ap fè a, lwen de la, se pa vin di m di ke pou nou pè pou nou al pa lopital oubyen doktè yo se mechan, se pa objektif sa. Objektif la se ke vaksen ke nou ap pran yo, anpil fwa olye pou yo fè byen, se mal yo fè. Olye pou yo ede timoun nou yo, se detui yo detui yo. Olye pou timoun yo an sante, lè nou gade nou wè timoun nan gen yon maladi kote ki pa, nou ap bezwen revèse maladi a, anpil fwa nou pa menm ka jou arive revèse, ranvèse maladi a. Se sa ke nou vin esplike ou. Olye pou ke yo ba w fòs vital, okontrè sa k rive, ou vin pi mal. Se nan sans sa ke mwen vle di ou. Olye pou ke ou, pou li kòmsi la, fè ou pa malad, okontrè li fè ou plis malad paske vitalite a pa la. Mwen ta swete pou ke nou konprann kote ke danje e risk ki genyen lè ke w ap vaksine. Paske, vaksen frèzesè lè w fin pran li sitou pou timoun yo, Sitou pou timoun yo, lè w fin pran li, imajine w gon timoun an sante nan men w la devlope Autism oubyen sa yo rele Autistic child la. Imajine w timoun nan vin Autistic, sa ke w pral fè, kijan w pral aji.

pou li li di konsa, vaksen se yon bagay kote ke li sa k rele pwoteksyon an, li lwen de pwoteksyon. Anpil fwa nou pran vaksen pou pwoteksyon, ebyen li lwen de pwoteksyon. Li yon kontaminasyon de mold, de disease pathogen ok epi um nou panse ke se la nou n ap ede kò a epi li di nou konsa bon nou menm eske nou si yon nou yon manje ki plen mold

Men kounye a nou konnen manje sa gen mòd anpil nan nou nap refize menm si yo di hey manje manje mòd sa lap edew a sante w sa nap di Doctor Kouzikou di konsa anpil nan nou nap di humm non mèsi ebyen se konsa wi nou fè avèk vaksen an se pa yon bon bagay non yo lage nan kò nou imajine w lè tout bagay sa yo rantre nan kò nou kijan nou panse kò a ap aji. Humm. So se pou moun pou amm ki jan vaksen yo ye. Ok. Si ke nou di nou pa ale pran manje ki gen mold la. Nou we. Sa se common sense. Nou osi nou ta sipoze di. Hey. Mwen pa pran. vaksen an paske li ap kontamine mwen. Mwen konnen gen anpil moun ki di sa se pawòl ou ap di la Wedeline paske timoun mwen yo fò yo al lekòl. Mwen pa kapab paske hey lè anvan pou mwen rantre depi pou mwen mete timoun nan lekòl yo ap di m ban m vaksen. Sa w vle m fè ak timoun nan? Dayè, jan m di w la, m vini, m vin enfòme. M pa vin di w pou ke men sa pou fè tankou yon diktatè sou liy nan. Nou chak gen dwa nou pou nou aji sa ki pi bon pou fanmiy nou. Paske m panse gen anpil moun tou, si yo te konnen, yo t ap pran kèk desizyon. Ok? Sa vle di ke desizyon ap rete avèk oumenm a Bondye a fanmiy ou sou liy nan. Ok? Ahh e osi moun ki pa konnen ke gen exemption gen plizyè moun ki pa pou timoun yo pa gen bay vaksen yo pa bay timoun yo vaksen e timoun yo lekòl tou yo ale yo fon lèt yo ekri yo siyen epi gen yon exemption pou yo. E ankò, gen moun ki di, men men m pa nan tout sa, m pa pale angle, m pa se si, m pa se la, se bat m bezwen bat lavi a. Den ankò, sa se opinyon. Nou jis vin di w, men sa kèk moun panse, men sa k panse ou menm pou konnen, paske gen de moun, se konnen yo pa konnen ki fè yo aji tèl fason. Ok? E n ap kontinye. Jan m di w la, doktè Kouzigou, li moutre nou kote ke vaksinasyon an, li far, li lwen de pwoteksyon. Li pa pwoteje kò nou ditou vrèman. Okontrè, se afekte, li afekte nou.

Nou menm, frères et sœurs, ki vle viv an bòn sante, konsèy mwen depi o kòmansman sou ling nan, se aplike lalwa sante yo. Ale dòmi bonè, fè egzèsis, manje byen, dòmi byen, pran frèchè, pran sunlight, Tanperans, Gen lafwa an Bondye. Ebyen frèz e sè, lè nou pratike sa e pratike ijyèn. Bikoz, lè ke nou pa pratike ijyèn nou ka malad tou. Paske, Bondye ban nou m entèlijans pou ke nou pa kontamine kò a avèk bagay ki pa bon. Ok? So, n ap kanpe la, men sèlman nou kapab di nou menm ki ap tande nou, desizyon an se yon chwa pèsonèl. Kèlke swa chwa ke w deside, e nou kapab di ke li, depi w wè l bon pou sante w, pa, mwen pa gen dwa pou mwen jije w. Pa gen okenn moun ki gen dwa pou jije ou, paske se sa Bondye di, paske li di lòm nan li gen dwa pou l met pwòp desizyon l. E ou menm ki di ke paske gen de kote nou konnen ke fòk nou gen vaksen pou nou ale, genyen nou menm ki di ke nou ta vle pa vaksine, e gen de kote fòk nou ale, fòk nou vaksine, ebyen gen Gen kòm si la exemption nou ka pran. E pafwa yo konn mande pou fè 14 jou pou rete de siveyans. Men lesansyèl la, mwen ap jis di w ke chèche enfòmasyon yo. Ou menm ki di pa gen lechwa fòk ou bay timoun yo vaksen. Gen chwa Ou kapab siyen de lèt. Ou kapab fè pastè pa la pastè, fè yo reprezante ou. Sa vle di ke chwa a li nan men ou e pa gen moun ki ka jije ou paske ou konnen sa ki bon pou fanmi ou. E osi, menm si ou ta fè yon chwa ki pa tèlman twò bon, Bondye wè motif ki fè w aji a. Mwen pa gen dwa pou m jije ou. Mwen te jis montre w ke gen risk lè ke sitou lè w pran yon timoun ke w ap vaksine e kote l kapab fèl malad. Mèsi avèk nou tout ki tap koute mwen. Ke Bondye beni nou. Amen. Amen.
Mèsi sa. Wideline pou prezentasyon an maten an. E anvan menm nou louvri liy lan pou kominote a pou di kèlke choz, frè e sè, m pa konnen si nou gen yon ti mo a di pou sè Wideline, nou ka fè sa jis peze etwal 5. E antretan, anvan sa, m gen yon anons ki trè enpòtant nan moman an la pou pastè Martin Théluchma Sorwedin nan fè pati anons lan epi frè nou ak sè nou ka poze kesyon osito aprè. Donk, ann rejwenn pastè Martin rapidman.

Mwen pou di mwen map mande nou pou nou ede mwen rezoud pwoblèm nan. M konnen nou ka fè sa. Gen yon moun yon vòlè ki aijake telefòn mwen. Li monte sou whatsapp mwen li pran tout moun tout moun ki enskri nan telefòn mwen yo

Marianne te vini kote Neo, li pran tou lèd nan men tout moun sa yo. Tout jounen, m te sou li nan lave kon zanmi mwen. Epi, m te ka restore WhatsApp la. Lè m rive sou WhatsApp la, m wè li menm li mande konbyen kòb pou l voye. M kouri rele l la. Silvouplè, fè sa pou mwen. Si yon moun rele ou pou yon tèks ba ou, Kòm li di, li gen yon gwo pwoblèm la, èske ou ka ba li 1000 dola? Èske ou ka ba li 500 dola? Pa aksepte sa. Bon jan w ka fè li, mande li sou ki non pou voye l, mande li sou ki non pou voye li e ki nimewo telefòn li. Kou w fin di l sa, li p ap ka ba ou l epi l ap kite w tranke l.

Amen.
Dakò past mèsi egalman paske ou pataje sa avèk nou e frè frè nou ak sè nou yo trè alèz donk yo pap kite sa rive dezòmè donk mèsi pou patisipasyon ou nan moman donk Ebyen se sa Wedlin kounye a. Eske nou tout nou te tande prezantasyon frè Richard, nou tande tout enstriksyon yo e konsèy yo sitou lè dènye konsèy ke sè Wedlin bay? Eske nou tout nou tande yo? Nou sante nou nou ka di mèsi a sè Wedlin? Est-ce que nous t'es tendu, frères et sœurs? Sanble si gen si moun pat tande, est-ce que nou tout nou te benefisye de prezentasyon an maten an? Nou ka di amen. Amen, frères et sœurs. Ah, sa Marie Claude vin an retard, donc, nou ka konprann. Anfèt, e si w te gentan la avan sa, ou t ap gentan gen yon ti mo pou sa, Wideline, pa vre? Donk, se kiyès ki ta vle di yon ti mo nan sa li sot tande la yo e ki ka ankò ede lòt frè nou ak sè nou yo jwenn kèk mo?

Nou t ap pale danje e riks vaksen kapab poze e nou te moutre kote ke ki jan mantalite moun natiròpath yo e osi ki mantalite ki sa moun ki panse avèk mediko tradisyonèl yo. Ki jan ke yo panse. E nou te moutre w ke moun ki naturopathe yo, yo moutre w kote ke nenpòt sa ki toksik ou pa sipoze rantre li nan kò w. E lòt moun yo ki vrèman opoze yo moutre w si yon bagay pa toksik, li pa yon

Starch kapab yon ti suk, bagay sa yo, yo jis pran li, yo fè li tankou yon pil, ou menm ou panse wap pran yon medikaman men e pa sa. So pou yo menm fok bagay la toksik pou ke li kapab yon medikaman ou byen pou li kapab fè efè nan kò ou. E lè yo ap moutre ou vaksen an, yo moutre ou kote ke olye ke vaksen an li se yon bagay ki ede ou kont maladi, okontrè li lwen de sa. E yo moutre w vaksen an li pa yon pwoteksyon ditou, men li se yon bagay ki kontamine kò a. E yo gen plizyè doktè, nou te pale de doktè Robert Simpson, kote li t ap pale avèk anpil scientist yo jounalis a St. Petersburg, Florita, kote lap di w ke bagay ke w afekte kò w la lè w ap pran vaksen an, sa ke w mete nan kò w la, li pran plizyè ane pou l etire kò l nan kò w, e rezidi a ka menm koz maladi. E osi gen plizyè doktè ki te pale kote m t ap di doktè Yves Couzigou kote li di konsa nou menm ki genyen jèm fobya kote nou pè jèm ebyen nou vle kontamine sa vle di ke nou moutre ke sa pa vrèman fè sans ditou paske lè nou vle vaksine a ebyen se plis bagay jèm nan ke w mete nan kò w so sa vle di ke kò w a se yon Pou nou kenbe l k an sante se jis kenbe li itilize l 8 lwa sante yo wi, pratike ijyèn, swiv règ Bondye di yo epi pa pè de sa k ap vini ou tande maladi a dwat maladi a goch epi w ap kouri pote kò w pou al vaksine an men aprè plizyè analiz ke nou montre ou ke gen moun ki pale ki ap montre ke an. yo fè w konnen kote ke kò w a, kò w a gen abilite pou li konbat de seri de bagay kap atake li. Ebyen sèlman nou menm nou sipoze kenbe kò a nan yon bon anviwònman ki posib. Pase kò a osi gen abilite pou ke li konbat nenpòt sa ki kapab vini. Ebyen frè e sè, kisa pou nou fè nou menm? 1 se pa pou nou pè de sa k ap vini men okontrè se nouri kò nou, piga ke nou di ke nou pral vaksine timoun yo, okontrè si yo di konsa ke manje sa gen mold, mold la nou konnen manje a gate, l fon bagay nwa, li pa bon, yo di nou gen mold nou pral manje l epi nou p ap manje l, men si nou ta di konsa mold sa l ap ede w geri w ap toujou pran l, non anpil nan nou p ap pran l, ebyen se menm jan sa nou anpil fwa se sa nou fè lè nou vaksine, So se bagay ki kontajye kò a, olye nou panse n ap gen vitalite, okontrè anpil fwa nou malad. E se youn nan rezon lè ke nou gen yon timoun ki fenk fèt, nou wè kote timoun sa yo ki jan ke li ye. Timoun yo nan yon sans kote ke lè nou fin vaksine yo, pafwa menm men yo pa ka leve. Yo gen lafyèv, yo gen de se de maladi. Sa vle di ke nou sipoze fè trè atansyon. Bon gen de timoun menm mwen konn wè ka wi, sa se ka m konn wè. Ou al vaksinen pou nivo nan pou tèl maladi epi menm kote vaksin maladi ou al vaksinen la pou li a ou wèl tande ou fèl li fèl timoun ou al vaksinen pou flou ou tande oh oh timoun nan gen flou vaksen an wi so anpil moun se konsa so ebyen frè se sè se jis nou vini se pa kòmsi la nou vin di ou pou pran yon desizyon men nou konnen gen anpil moun ki pran desizyon akoz yo pa konnen yo jis pran desizyon nan fè nwa men nou vin edike ou pou nou di ou men kan, men yon lòt kan, ou menm ou kapab chwazi sa ki bon. Paske, enfòmasyon yo la. E osi, si nou ta montre ou, nou te menm pran popilasyon Amish yo. Nan yon sans kote ke, lè yo ap chèche atizim, timoun ki gen atizim, bagay ki rele atistik la. Ok? Lè yo ap chèche atistik, kes lakay yo, yo pa jwenn. E youn nan nan bagay, yo menm yo pa nan pran vaksen a dwat, vaksen a goch, vaksen sesi. Yo rete viv jan ke yo sipoze viv la. Men nou menm, lè nou gade timoun yo, yo gen tout kalite maladi. Frè e sè, an nou pwoteje tèt nou, an nou pratike lwa sante a, an nou swiv prensip yo,

Si m gen yon mo a di oubyen si m pran konsèy la an jeneral, donk n ap kanpe la si pa gen entèvansyon. Premye twa senk si w gen entèvansyon e si w pa genyen n ap kanpe. Se sa m konnen sa Marie Claude. Gade yon langaj la. O non de Jezi. Oken vaksen li dwe di mwen medam mwen pa pran oken vaksen pat covid pa vre o non de Jezi. Mwen nou fè atansyon nou pran nou bwè anpil jiròf anpil lòt bagay. Epi glwa a Dye. Mèsi ma sè ou vin aplodi sa m fè a. Ou vin di sa m fè a. M pa pran oken vaksen mwen menm. Nou lapriyè.

Dispozisyon ki pas pou tout an. Pa gen zanmi ki pranm wi mwen zanmi pranm pa gen zanmi byen konnen mte tonbe mpa byen mte tonbe alò msot pran remèd la nan dlo mwen mete argil avèk bagay epi avèk eleman mwen mwen konya mwen vle di an klè a pase. Bon ebyen sa

Ok sè Wideline, etan etan done ke rezime a sot fèt donk ou kab ba nou lapriyè pou n tèmine emisyon an. Ok. Sa ka toujou repase frè nou ak sè nou yo ap toujou tande konsèy yo ki sou manje n se sante n e sou sante nou kòman nou ka pwoteje sante nou nan nan anviwònman. Mèsi, ou mèt te ban nou kout priyè a pou n tèmine sou li.
Amen. Céleste Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nou di w mèsi Senyè pou des pou des enfòmasyon ke w voye sou wout nou, nou di w mèsi. Nou remèsye w pou jan w kenbe n, pou jan w kache nou, n ap mande w tanpri ede nou, kache n, prezève nou e beni sè Marie Pierre, sè Tout lòt moun ki ap koute nou, Elder Mondésir, beni nou papa, kenbe nou anba pouvwa w e beni pastè nou Martin ki pèdi telefòn ni kote ke yon I mean ki pèdi kontak li yon moun pirate l nan mande w apa fè ke tout bagay pase trè byen pou li Fè nou gras papa e ban nou sante paske nou bezwen la sante kenbe nan ba pouvwa w kache nan ba pwisans ou prezève nou dirije nou o non de Jezi ke n priye w amen.
Amen amen. Amen.
Amen et gloire à Dieu merci merci soeur Wedline merci également à soeur Marie Claude donc nou swete nou bon courage que Bondye beni nou merci à tout lòt frè ak sè nou ki tap koute e ki te resevwa pataj la pou jodi a. Donk m swete n pase yon bòn jounen. A midi, n ap rekòmanse pou Kilt Midi a. Mèsi a nou tous. Amen, Papa. Amen.